L al nan krèy kay dawonn, yon tip ki rele dawonn, yon tip ki toujou ap fè krèy. L al nan krèy kay dawonn. Dam nan metel deyò nou pa konn sa? Dam nan metel deyò wi Poukina se nan krèy li ye avèk yon sèten de dawonn nan wonn gòch Dawonn ki konn ap fè krèy ansanm avèk yon seri de medam Lal nan krèy Gade Widya nan anba live lan wi wi. Bonjour bonswa tout zanmim yo kòman nou ye sakap fèt mwen swete nou anfòm mwen kontan tounen avèk yon nouvo video pou nou Jan ke nou deja wèl la nou pral tande pèp samuz li menm ki vin konfime dosye widiana pou nou mezanmi se tèt chaje nou pral envite w tande avèk anpil atansyon avan tou fòk mwen di nou mèsi mèsi a chak grenn moun ki abòne a chanèl la ki toujou pataje video yo ou menm ki toujou like ou menm ki toujou kite yon kòmantè mwen di w yon gran mèsi kontinye pataje pou plis moun kapab fè fanmi Ize Kreyòl ebyen nou pral kite w swiv kòman samuz tap detaye ti tèt zi an pou nou nap sezi antouka ann swiv. Kite m di nou bagay.
Nou te tande pale de Widiana, men nou pa t janm konnen kiyès ki Widiana. Premyèman, ki eskize ke m chanje koulè paske m santi m yon ti kras parèt twò kòman yo di la. Eske m bon la a? Mwen bon la a? Egzakteman m bon la a. Vwala! Mwen menm lè m te tande pale de Widiana. M pat janm konnen kiyès Widiana te ye. Fanm chita m te toujou konn ap swiv li atravè Facebook, atravè YouTube, atravè tout yon seri bagay. Men m pat janm konnen si Widiana se t yon manjèt kòd Widiana te ye. Wè se yon aktris parèy mwen, ebyen bagay la tèlman fè m mal. Kite m di w yon bagay, lè yon moun fè yon byen pou w nan lavi pitit,

Jezi m pantan m sote Dam nan pranm li se sak pase m te rete tou prè dam nan Epi kounya nan pale lap pale ansanm avèk mwen li dim Samuz pitit ou pa konn sa wi M di m aprann koze a wi m pa konnen de bòn sous Dam nan di cheri m kase met nan menw Lè dam nan di banm kase met nan menw mwen di oo kòman kase met nan menm nan Li di oo se mwen menm wi bagay la rive a M di kòman ou menm nan Li di wi mwen menm cheri Li dim Widiana soti an Ayiti Lè Widiana kite an Ayiti, Widiana kominike ansanm avèk li depi an Ayiti. Widiana di Che ou konn sa k pase? Moun Ayiti pa vle wè m. Moun Ayiti ap fè tout yon seri de bagay dèyè m. Atèl pwen m santi m pa kapab ankò pou tout yon seri de bagay y ap di sou rezo sosyo a. Dam nan rantre nan pèn Widiana. Dam nan di e men cheri pa gen pwoblèm non. Si tout fwa ke ou wè an Ayiti moun yo ap pèsekite ou, moun yo pa vle ke ou fè yon seri de bagay, e men ou gen yon grenn bagay pou fè cheri. Depeyise kite peyi a. Paske souvan lè ayisyen ap travay yo pa preske konn sa valè travay ayisyen. Vin isi pitit. Sove lavi w anba anba moun an Ayiti. Dam nan pale avèk li konsa. Kelke jou aprè, Widiana monte. Depi jou Widiana monte a dam nan di konsa. Widiana ap met on seri de ti bout rad, on seri de ti bout pantalon anndan an ansanm avèk mari l. Dam nan di l sispèk Widiana. Mezanmi si nou panse se manti map bay toutalè sou lòt telefòn m pral anba grawonn m pral fè nou tande voice la. Dam nan di Samuz pitit se mwen ta konn ou sa Widiana fè m Widiana mete m nan zen ansanm avèk mari m ranje tete w mèsi bokou chouchou pat pwoblèm Li di m konsa Widiana kraze fwaye Mezanmi si e manti map fè se pou Bondye nan e pou Bondye nan gras li m pa konn kisa pou fèm dam nan relem dam nan esplikem dam nan esplikem dam nan di sa mizi m konn ou pa konn nan zen non m toujou ap swiv live yo m konn ou pa konn nan zen moun ou pa konn fè tout yon seri bagay men mwen menm m esplik ou bagay sa m di m pap kenbe sa pou kont mwen fòm al ofri moun Facebook yo bagay sa mezanmi. M sezi m pantan m sote pou sa dam nan dim fòm ta wè kòman ou t ap anrejistre dam nan pou sa dam nan esplike m ke Widiana ap peye l mezanmi Widiana vin isi pitit se kraze l vin kraze fwaye moun wi Widiana eskize mwen Widiana vin isi se kraze l vin kraze fwaye moun olye pou Widiana ta vin isi pou Widiana ta di bon ke m rantre tèt mwen nan feyton. Pranm fèt moun mwen menm te wèl te byen kòmanse paske lèl te vini li te vini ansanm avèk kòman yo di an casting tout moun te di enbesil vini li vin fè casting li vini ansanm avèk yon bon ide epi se pat casting vre li te vin fè se casting li te vin fè poul pran nèg moun nan an bòch m konn dosye a byen wi m konn tout dosye a trè byen bon mwen m gen de bagay mwen trè fò m fèm deyò depi lè widiana rantre nan kay la mesye a tonbe nan dòmi deyò. Madan sa plis ke bagay wi mezanmi M sezi m pa wè sa dam nan di m si m ta pran tan aswè a pou m ta esplike sa dam nan di m ebyen nou t ap sezi Facebook nou t ap sezi e kòman ou di a YouTube nou t ap sezi Mwen menm m te toujou di sa m te toujou di m pa p rantre nan zen moun paske zen moun pa regade mwen m pa t ap janm rantre nan zen men wi Widiana mete m nan zen jodi an la. M sezi mezanmi. Widiana pa wè l sot Ayiti. Tankou l ta vin isit la vin pran tèt li. L ta chèche yon moun li ta fè vi li. Se rantre l rantre nan nèg moun. Bala ga ye sou tout Facebook. Men mwen menm m potko janm ditou vle esplike kouman sa ye. Medam nan ap kominike ansanm avèk m. Mezanmi malerèz la gen 2 ti bebe wi Li fin depi lè widiana parèt nan kay la nèg la jan ke nèg la te konn bay kòb manje nan kay la nèg la pa bay kòb manje ankò li di l sispèk yon seri de bagay Map fè nou tande voice dam nan toutalè mèsi avèk zanmi an ivnka ki t fèm tande voice dam nan Map fè nou tande voice la. E si se manti map fè. M mande nou pou nou pataje live lan pou widiana rele m kounya pou widiana di manti m pral bay non dam nan m pral bay non mari dam nan m pral bay e kòman w dirèj bagay sa ankò a e kote dam nan rete sonje m te diw e nan yon bòch ou wè bagay madame Esthé depi lè widiana rantre nan kay la mesye a te konn manje nan kay la mesye a pa manje nan kay la ankò l al manje nan restoran avèk widiana Humm widiana pitit kite bouzen kite bouzen widiana kite bouzen pou bouzen kite w piti mwen menm moun pap ka ou anbam se sak fè anpil moun konn ap di oh samuz mwen live ou pa gen e 5000 moun 10000 moun non chouchou non sim te bouzen tankou widiana jounen jodi anba live mwen tap gen ke nenpòt 25000 moun ap gade m.

Se sel mwen ta pou diw wi sa widiana fem widiana kraze fwayem humm e silvouplè lot bagay anko li dim widiana fè widiana lwe yon machin nan kes nan ee koman rele bagay sa anko a ee nan rantre wanboch sitou pou nou menm ki rete nan zon wanboch las americas Nou konn sa trè byen. Widiana lwe yon machin pou l al nan kesyon de bay tounaj, nan pale l ap pale ansanm avèk nèg la sou kòman rele bagay sa ankò sou whatsapp l ap damou ansanm avèk nèg la. Machin nan al rantre dèyè yon lòt machin blow li kraze yon lòt machin. Dam nan esplike m tout bagay. Louisiana piti, se pa sa w te vin fè isi nan Sendomeng cheri. Nan Sendomeng se entevyou w te vin rachte anba moun an Ayiti ki pa t vle wè w. Se pa bouzen w te vin fè nan Sendomeng. Bon m konnen bagay la tèlman fè m mal lè moun ap esplike m nan moun ap di m sa mis piti. Si se te ou menm w pa t ap fè sa non. Li di m konnen vre sa Mills ou te bouzen anpil lontan men pou kounye a pitit ou ranje nou di Bondye mèsi m di pitit menm lè m te bouzen lontan pou jouk jounen jodi an m pa tap janm fè yon bagay konsa e map pwofite remèsye chak grenn moun aswè a ki ede m pataje live lan non sèlman pataje live lan men konsa tou ki konprann ke se pa manti map bay m paka bay manti konbyen fwa m te konnen vin avèk bagay Widiana m te konnen vin avèk bagay Widiana deja hein konbyen fwa m poko janm konnen mwen menm rantre tèt mwen nan yon bagay ki pa mele mwen menm. Anben sèt fwa ti mwen m santi m about, m pa kapab ankò, prèske tout bagay atis yo ap fè oubyen aktris yo ap fè yo repoze sou do mwen menm. Se tankou se mwen menm ki te manman Widiana, dam nan rele m l ap esplike m yon seri de bagay, l ap di m Sanick pitit, pale avèk Widiana. Si m te yon move moun jounen jodi an, e, e, e, e, kòman ou di a, m ta fè Widiana mal, m t cheri konn sa k pase, m pa fè l anyen ki mal. M pral esplike Facebook bagay la, Facebook a rele l pou yo pale ansanm avèk li. Mezanmi! Widiana nou wè dènyèman k t ap di konsa o wi sou Facebook mezanmi! Moun yo yo pa vle wè m, y ap lage foto m sou Facebook. Mwen menm m te wè sa wi, m te wè sa, m te wè Widiana depi l te vin isi fò l te kraze fwaye depi jan l t ap fè je l chèch sou Facebook la m te gentan wè sa. Mèsi anpil Widiana, ou fè aktyèlman la yap pale tout fanm bouzen, yap di tout fanm se bouzen, tout fanm se kisa, Widiana piti korije non, men nou lòt fi. Ou byen di nou pa kraze live lan non, pi ka nou kraze live lan, de tanzantan m jwenn yon ti koupur de tanzantan nan entènèt lan, men pi ka nou kraze live lan paske gen plis bagay, pa bliye map kominike ansanm avèk dam nan la, lap kominike avèk mwen pa sms.

Dam nan metel deyò nou pa konn sa? Dam nan metel deyò wi la se nan krèy li ye avèk yon sèten de dawonn nan wonn gòch dawonn ki konn ap fè krèy ansanm avèk yon seri de medam lal nan krèy gade widiana anba live lan wi widiana anba live lan m konnen widiana anba live lan cheri si se manti map fè se poul relem kounya banm banm yon nimewo poum bay widiana pou widiana relem pitit. Bòz? Kòman bòz sa e Mannie? Kòman bòz sa? Se pa bòz non cheri, m konn bagay la de bòn sous wi. Oo, bon m di nou m konn bagay la de bòn sous n ap di e kòman ou di an an? Se pa mari m li pran Gerson, li pa pran mari m men sa l fè a l pa bon chouchou. Respekte sa, ou wè Sendomeng, se pi move kote Sendomeng ye. Si yon moun ka resevwa w lakay li pitit, se yon bagay pou ta bay anpil anpil enpòtans. Depi yon moun resevwa lakay li, se yon bagay pou bay anpil enpòtans paske isi, w ap peye dlo, ou peye kouran, ou peye entènèt, ou peye kay, ou peye netwayaj, ou peye tout yon bagay. Se pa nèg lan pou ta al pran. Kòman bòz li ye a Ana? Bon m di w m konn bagay la devan w di sou ap vin di se bòz li ye. Enben si se bòz li ye pou Widy Ana rele m. Ke m ba w nimewo w? Ban m yon nimewo w, m ta pran yon nimewo w pou mwen silvouplè. Pa pran nimewo pou mwen poum bay ee kòman ou di sa pou widiana relem poul dim se bòz poum dil men non dam nan men non mari an men non ee kòman ou di ee kòman ou rele sa ee krèy nan krèy li ta ale a men non krèy yo m pa bezwen e tande eskizem wi moun ki di konbyen marim gen se pa kesyon de mari map pale aswè a map pale de kesyon de widiana ki vin fè krèy nan sendomeng pou moun ayiti konnen menm ke widiana se krèy li vin fè. Mwen m lèm te wè widiana tap pale an ayiti an kèm te fèm mal pou li aktyèlman la kèm pa fèm mal pou widiana mwen menm li toujou ap fèm sa wi li toujou ap fèm sa li toujou ap tag dam nan m pral ba nou non dam nan wi m swete ke nou pa al anba live lan m pral ba nou non dam nan m pral ba nou non mari dam nan m pral ba nou tout yon seri bagay ankò. Oh Widiana pran pòz entelijan Widiana pa entelijan cheri Si w te entelijan se pa sa w ta vin fè nan Sendomeng Se pa sa w ta vin fè Wida Gad on bagay Bon m di w Widiana plis ke lanp li gen dèyè l Kite m di w on bagay cheri Ou soti an Ayiti Ou pa soti avèk yon grenn kiyè, ou pa soti avèk yon grenn asyèt, ou pa soti avèk anyen ou vin nan Sendomeng, pitit. Lè w vini ou jwenn moun nan pitit li resevwa w lakay li. Kisa w ta fè? Ou ta mete w dakò pou l mouri, pa vre? E pa nèg dam nan pou w ta al pran? Ou ki di a dakò pou w mwa isi non? Ou ki di a dakò pou w mwa isi, pitit? Bon, si ou di a dakò te gen 1 an isi menm, pitit. Gade, me yo ap di eske se vre. Koman manti map bay la an. Nou wèm janm konn antre nan, mwen menm sak fèm poze t ee, m pat janm antre nan afè moun, se paskem te toujou di a bagay moun pa konsènem mwen menm. Se sam te di. Men sa Widiana fè a, em pa tap janm repete bagay la non, se paske dam nan relem pandan m pral nan yon bagay yo rele Oly nan market, dam nan di Salut kòman e? M di oh e sak pase? Li di konsa, e vin non, vin non, m ale m al jwenn li. Li di, ou pa konn yon sèten 2 Widiana? M di, wi, se yon aktris. Li vin isi, li vin nan bagay kasting, li di, kasting? Ki kasting sa a? Ou pa pran rezo sosyo pou konn sa k pase? M di, wi, m konnen wi. M tande ke li pran bagay, li di, Samuz, ke m di yon bagay, chita cheri. M chita, dam nan di, men, men, men, dam nan kase men nan. Heheheheheh!

Se pa bòz li ye m konnen chouchou Se pa bòz li ye m konnen Ou konn sa k bòz se pye kase a k te bòz Paske pye a pa t kase vre chen Se te frape l te frape Lè machin nan frape nan dèyè lòt lan Pi e e pye li Jodi a la nou ap pare paske l te frape Se frape l te frape Se sa k te bòz Lòske nou te tande sou tout rezo sosyo ke pye Widiana te kraze an E pa vre Pye Widiana pa t kraze vre Se sa k te buzz, èvens bill te kase sou rezo sosyo yo. Se sa k te buzz. Men sa m ap esplike a la se de bòn sous ke m konnen l chouchou. Egzakteman, se pa manti chouchou. Se pa manti. Katia Georges Cesar, se kiyès? Epa moun ap di m so funny. Epa funny non chouchou se bagay reyalite wi. Se reyalite wi. M konn di an de bon sous m pa di sa a. Aktyèlman si nou vle m ap pwouve nou tout yon seri de bagay. Kite m di yon bagay malgre m vin fè live lan gen de bagay m ap kache toujou. Rezon fè m ak kache paske se yon fanm parèy mwen ke li ye. Gon seri de bagay si m fè yo moun a di oh Samy se pa w pa p ap li fanm parèy w ap ap li tèt ou tou. Ebyen se rezon ki fè ke m pa fè yo aswè a. Men m t ap fè tout yon seri, nou t ap sezi, nou t ap sote, nou t ap pantan pou nou ta wè ki tip de dyalòg ke m gen ansanm avèk fi an. O! Kòman pou m ta fè manti an? Sa m pral jwenn nan manti? Ki sa manti ap itil mwen? Santi m ap seke pwason ti bagay nan vizaj mwen.